M salye tout moun ki la nèt an jeneral. M salye tout moun ki pral wè sa. M salye moun kòmsi ki nan dekalaj orè ki gen pou l wè l yon lòt lè ankò petèt demen si Dye ve nan tan pa m nan tou. M pa t deside pale ankò but nan semèn nan yo la a. E kòm si m gon bagay anndan m k ap rache m. M konnen gen moun ki pral di o m chita dèyè telefòn. Kòm anpil Ayisyen se reziye yo ye. Yo reziye yo paske yo pretan kòm si yo pretan. Se yo kap vib sitiyasyon an ke yo pa ka fè anyen. Kounya la pou fantom ap fè live avèk moun kap fè krim sa yo sou pèp la. Fantom eske ou si kòmsi ou pa gen yon selil kale nan tèt ou? Eske ou si kòmsi ou pa bezwen èd pou ale nan kòmsi ou pa bezwen èd? Eske w sur neg ki antoure w yo yo zanmi w? Ou met kwem si w vle. M konnen w pa renmen tande pale de mwen. Depi yon moun vle fè w fache pale w de Masterson. M konnen sa. But kwem si w vle my friend. Yo, m renmen w man. M renmen w. E respè m gen pou ou patizan, li toujou rete menm jan man. Li toujou rete menm jan. Ou paka fin travay non konsa menn. Jodi an pou se konsa wap kraze non ou. Wap kraze vizaj ou. Wap bay jèn yo move ling. Yo menn. M vrèman pat ekspèk sa bò kote w. Nan. M konnen pa egzanp tèt ou cho, lè w bwè kleren, ou varye, but sa w tap fè yèswa la menn. Li pat kleren non menn. Tèt ou te klè. Ou fèl nan sans kòm si pou di izolan avèk tony mix se pousi yo ye se ou menm ki ki real banm diw sa my friend ahh m te vrèman fache lèm tande tony mix aprè entèvansyonl lèl fin jwe a. But, sa w vle afiche de Tony nan sans li pa real lan, monchè, se ou menm ki wrong man. Sa w vle afiche de Izolan ki bay eksplikasyon de sitiyasyon pa li an ki vrèman konplèks, avan menm mwen te pale m pa t tande pati Izolan, but m fin tande Izolan mwen menm m wè l vrèman konplèks. E pati izolan mwen menm mwen viv li. M viv li mwen menm kote m gen moun nan fanmi, nan fanmi pa m. Nèg kidnape. M rele nèg nan telefòn pou m negosye. Epi nèg la, nèg la di m kareman, yow m pa konn bagay kòm si nèg ap vin rele m, pale m de bagay negosyasyon. M pa konn bagay atis lan mwen menm. M pa konn voye mande atis kòb pou m peye sòlda m yo mwen menm. Mesye pa kite fantom fè sa lap fè a nan an di sou rezo sosyo. Misye pèdi yon selil nan tèt li. Pran misye mete l nan sikatri kote l ye an. M pa konn si misye gen manadjè ou pa. But moun kap jere fantom nan m voye apèl pou ou. M voye apèl pou, m pa konn si se Mackendy, si e Dalandy, si se Mackendy, youn nan di ki responsab Fantom nan, manadjè Fantom oubyen pwodousè, m pa konn sa misye ye pou li an, oubyen bon zanmi, bon patnè an, rele Fantom menn. M panse kanmenm menn ou ka pale avèk misye menn. Sa ka rive m pa konnen si dil la li, li, li, li, li, li koupe, misye granmoun tèt li kounya, l ap fè afè l tankou moun fou kounya, men mesye, fon pale avèk Fantom mesye. Fantom m pa vle w panse kòmsi m se ènmi w. M pa vle w panse kòmsi jan m ap pale an la e joure m vin joure w. But sèl sa m konnen ki pa an favè w patizan, wè mwen menm mwen di sa. M pa bezwen konnen si w pral elimine fanmi m tankou polisye ou te fè elimine yo. Ki koz ou nan mawon kounya. yo menm. Dcpj gen dwa pou l fè aksyon avèk Entèpòl, arete Fantom nòmalman, pimpe misye penitansye. Oubyen tou, make sure fè misye al vilaj, fè misye kenbe gita l nan men l for real. Fè misye kenbe mikwo avèk gita zam ni nan men l for real. Misye pa gen dwa ap itilize enfliyans li pou l ap fè sa l ap fè a la, jèn yo deja nan tout kalite pwoblèm epi pou Fantom ap vin mete gang nan vizaj yo.